Nou etan moun afè bon ti pi, n ap salye tout Ayisyen k ap viv atravè mond lan. Nou la ansanm avèk minis Nader, ansyen minis travo piblik, nou konnen lèzami li jimo. E nan jou k ap vini la, se pral premye anivèsè e asasina prezidan Jovenel Moïse, nou konnen se yon krim transnasyonal. E nan lanwit 6 rive 7 jiyè, nou tout konnen sa k te pase andan peyi Dayiti. Ebyen nou la e ansanm avèk Minisan pou nou kapab konnen e konnen gon komemorasyon kap fèt vandredi kap 7 jiyè atravè tout peyi a e sitou nou konnen e Ozetazini atravè Deniz e Washington gen ap gen de mouvman tou ki prale devan mezon blanch pou mande jistis pou prezidan Jovenel Moïse e Minis nou salyew ou son moun afè bon sivil. Mèsi Salomon, kite m salye tout entènot e moun afè bon. Jimmy yo kite m salye Jimmy tou. Jimmy afè w bon. Donk s on plezi pou nou rankontre w la pou vil natal mwen e pou tande kisa nou prepare pou premye anivèsè e komemorasyon gran gason sa ki se Jovenel Moïse ki yon gran vizyonè e m pako di la yon gran vizyonè de tou lè tan e lavni ap di sa. Men lap difisil pou nou jwenn yon moun nan 10 zan ankò nan kouran sou Jovenel Moïse. Minis avan tou nap salye madam Beata Prosper san pou san diaspora e nou konnen kap fè yon gwo travay e sitou nan Canada nou konnen etazini la France nan sendomeng partou atravè le mond e pou komemorasyon nou kapab di premye anivèsè asasina prezidan Jovenel Moïse bon minis premye kesyon ke nou menm nap pozew. Nou konnen nan lane 6 rive 7 jiyè, e lè nou leve, nou aprann yon sezisman andan peyi a. Ou menm bò kote pa w, lè w aprann nouvèl sa, kòman tou santi menm isi? A, se dezast. E pa bliye mwen a minui edmi, 9h25, m ap pale a Prezidan Jovenel de nou pral inogire santral. Kafouan ki 60 megawat e nan vandredi pwochen nou pral inogire santral Nòdwès la e nan 8 jou ankò, nan 15 jou ankò nou prale nan Sent Filomèn pou nou ale Karis e tout sa. Donk lè w fin pale yon moun a 1 è mwen 25 e pawòl lan te tap. t ap kontinye briskman prezidan di nad nou fin pale demen e m fin pale demen men e sa t sove m e petèt ki te ka detwi m tou se ke m te gen yon telefòn prezidan Jovenel espesyalman lè m fin ap pral dòmi konsa m fèmen tout telefòn tout telefòn prezidan Jovenel lan lè yo fin asasinen prezidan Jovenel gen de moun k ap tante jwenn mwen yo pa ka jwenn mwen chans pou mwen yo jwenn telefòn madanm mwen ki te nan e. nan yon kote epi li tande telefòn nan ap sonnen sonnen sonnen sonnen sonnen epi l al pran li epi moun nan di li kite kay la li di poukisa li di sanble yo asasine Jovenel epi se te nan salon an li te ye li monte al jwenn mwen epi l di an nou deplase m pa konprann li di men poukisa li di konsa gen pwoblèm epi m di si gen pwoblèm an nou fè resan sa epi brèf epi nou vin te deplase pandan yon tan M pa t santi m konfòtab, m di si m ap mouri kite m mouri lakay mwen pou yo jwenn mwen lakay mwen. Tout sa k ap fèt la m ap fè rezistans. Epi bon, sa pase. Men jiska prezan mwen nan rèv toujou, mwen pa janm ka konprann ke Prezan Jovenel mouri. Pafwa m ap reflechi kèt poukisa l pa rele m. E si ankò m te vin jwenn li, rele m li pa jwenn mwen ankò ki t ap ravaje kè m pi ba l. Pase lè l bezwen m nan, menm si m pa t ka fè anyen pou li. Men m tap tante kanmenm fè yon bagay ke laprès, ke zanmi, e chak fwa Prezidan Ariel Jovenel rele yon moun pa tante fè anyen, enben se kòmsi w patisipe nan krim nan. Donk li vin mouri, e petèt Jovenel te vini menm jan ak Jezikri ki te vin akonpli yon misyon, li akonpli l e l disparèt. Enben Jovenel tou vini, l akonpli yon misyon. Lè l vini yo pa te kwè Jezikri te Pitit Nonm nan. Se lè l fin mouri yo kwè l. Yo pat kwè Jovenel te sòti pou l te vini vrèman tou pou l te retire Ayiti nan enpas la pou ke l ye an. Se jodi lè l fin mouri yo kwè l. Se toujou konsa. E si Jezikri te vini pou l te chanje lemond yo pa t asepte l, il en est de même pou Jovenel Moïse. Se ta dwòl pou yo ta asepte l. Men. Une chose qui est certaine, jodi a tout moun wè si nèg pwovens sa a ki te sòti nan peyizanri an te vini vrèman pou l te chanje Ayiti. Se domaj, gen yon seri de moun, menm konpòtman yo te gen anvè Jezikri, Yon seri de malfektè, yo gen menm konpòtman anvè Jovenel, yo asasine l. Yo pa krisifye l li menm, men yo tòtire l. Men fò nou sèvi, menm jan yo sèvi a Jezi Kri pou yo chanje lemond. Yon seri de pastè atravè lemond, yon seri de prèt atravè lemond, sèvi avèk mò Jezi Kri pou yo chanje lemond, men menm fò nou sèvi avèk lamò. de Jovenel pou nou chanje Ayiti. Ayiti ka chanje, men fòk gen volonte tout moun, sitou mas peyizan yo, sitou moun ki kwè ke se tèt ansanm pou nou mete pou Ayiti sove. M mande tout moun sa yo, an nou bay lamen pou demen maten pou Ayiti bon lòt. lojik.
E minis pandan wap pale aspè espirityèl la, aspè espirityalite a, wap pale de Jezi, gen moun tou ki di e Jovenel, prezidan Jovenel Moïse lan se kapab yon reenkane e Jean Jacques Dessalines.
Son lespri kanmenm, son lespri kanmenm. E pa bliye e Jovenel, mwen menm pou mwen menm lè map reflechi Jovenel, mwen di eske l pa konnen li ta pral mouri. Mwen sonje. Sou Nervina 11 mil poto lè misye di nad ou konnen peyi sa e pa fè pou anyen m di bon m pa konn sa w vle pale prezidan li di m men nap fè kouran la m bezwen transfòmatè m pa ka jwenn non m bezwen poto m mande nèg yo mil poto pa gen okenn kote sòm de tout poto m jwenn nan nèg kap vann yo m pa ka jwenn non m di prezidan sa wap fè misye di konsa nap kòmande poto yo li kòmande 11 mil poto lè l vini li di. Gad Arnaud komanse distribye poto yo. Paske nèg isi yo ka fè poto sa yo pa janm distribye. E lè l komanse distribye yo, nèg malfektè san fwa ni lwa ki pa gen anyen vizyon de devlopman wè yo komanse boule yo, li fè yon fason pou poto rive nan tout komin ki gen nan peyi a. Pou nou te komanse fè mikwo rezo yo e pou nou te komanse fè kouran rive lakay tout moun. E gen de bagay Prezidan Jovenel di, an nou mete santral la an sèvis rapid pou 60 megawat la kòmanse moun yo kòmanse eksplwate li. E nou pa gentan mete l an sèvis jiska prezan yo pa vle mete l an sèvis. Sètadi li konnen li te presanti gon bagay ki pral rive. Se kòm Jezikri te presanti gon bagay ki pral rive l. Li te santi li. Li te jwenn enèji an. Donk se konsa pou l te pase. Li vin pou l te mouri. Sètadi, malè a ki le skandal ariv, se evidan, men li te vini pou l te sove Ayiti. Linik fason pou l te fè tout moun pran konsyans pou nou te ini nou, se ke li te bay vi l. Jodi a, moman an vini. 7 jiyè pou tout moun pran lari pou di krim sa a revòlte nou. Krim sa a, rezon sa a. Jovenel chak jou. Te gon bagay pozitif ki te fèt nan peyi a, ke l nan agrikilti, ke l nan enfrastrikti woutyè, ke l te nan enèji elektrik, te yon bagay pozitif ki te fèt nan tèt peyi a, ke l te nan edikasyon an, ke l te nan sante an. Jodi an, 1 an deja pral ekoule, anyen pa janm fèt. Sèlman nou gade la a Pòtoprens pou nou wè ki dega ki genyen. Epoutan, lè Jovenel t ap fè tout travay sa yo, manifestasyon, tou lè jou, nan Pòtoprens tankou nan vil de pwovens. Anyen pa p fèt nan kapital jodi an, okin manifestasyon pa fèt. E ou konn sa ki twouble m, m ap kesyone tèt mwen, sa yon inivèsitè ye? Pou ki sa inivèsite yo, inivèsitè yo, pandan Jovenel t ap travay jan l ap travay la, chak inivèsite, e ou yon inivèsitè, se chanjman w ap pwone. Se sa ou vin, pou ki sa ba yo pa ka chanje an Ayiti? Jou w vin jwenn yon moun ki pou chante l lan, yo mete yon vizaj devan li pou fè l konnen l se yon mantè, yon blofè. Ou asepte l san kesyone sa yo di w lan. Wòl yon inivèsitè, se kesyone tout sa yo di w. Nou asepte l kòm vrè. Ipotèz la vin vrè. Donk si ipotèz la vrè, ou pa bezwen demontre l, fè demonstrasyon ankò. E jodi a, men peyi a. Vwala, sètènman, se jèn. Nou konprann yo, yo ka twonpe yo. Kòm de fèt yo twonpe yo. Men 7 fevriye, se pou yo montre yo mekontan. Nou pa ka pran jenès nan peyi sa. Nou pa ka. Mwen pale 7 jiyè.
Padon, 7 jiyè. M mande jenès la, montre ke nou te twonpe. E montre ke nou konprann sa ki pase a. Se pou kesyon Jovenel paske son ti nèg peyizan, on ti nèg nwè ki sòti lal vini yo pè e anpil kòb te nan lari an, anpil patron media te jwenn kòb, anpil jounalis te jwenn kòb pou ide Jovenel yo pat ka pase e non raple non Salomon m pa bezwen dil yon jounalis entèvyouve prezidan Jovenel nèg yo manke nen chen jounalis lan pwochèn entèvyou l pa ase pou jounalis lan di kote jeni. Yon moun prezidan donk se premye fwa mwen wè jan saj konsa nan peyi demokrasi sa pou mwen n pale twò mwen e peyi an peye l chè. E minis pandan wap pale de sa e nou konnen depi aprè depa e nou kapab di Belfort Claude ansyen komisè gouvènman e ansyen mini ansyen premye minis Claude Joseph pou kaba pou papa wap fè lè Vincent ansyen minis jistis e nou wè lajistis ayisyèn rete bèbè e nap pale de rete bèbè. E chak jij yo pran, swa yo deziste, swa yo pa vle vini. Eske se jistis, sistèm jidisyè nou an ki fèb, oubyen son manèv politik nèg yo ap fè pou prezidan Jovenel Moise pa jwenn jistis? Tou lè 2 vre.
Jistis la fèb, se paske l fèb ki fè manèv politik yo fè li pa ka jwenn jistis. Men pa bliye, se pa premye fwa sa rive. Pou Mason Kay se te menm bagay. Blaise Compaoré te fè tout sa l te tout sa pou l te fè, tout manèv pou Thomas Sankara pa t jwenn jistis. Men, pèp boukinabe a met gason sou yo, yo ranvèse, yo mate esklav domestik ki rele Blaise Compaoré a. Enben, nan mwen de twa mwa, Thomas Sankara jwenn jistis. Sa gen pou rive. N ap gen yon jistis yon jou. Ap gen yon lòt ekip jij. Jodi a tout moun, kèlkeswa, menm jij parèy yo di w a yo pa kwè nan jistis peyi a. Donk ou konstate l. E pa bliye anpil moun, si w tande, nou kwè w tande Vitelòm. Ou tande sa Vitelòm di? E pa gen yon moun ki demanti Vitelòm. Vitelòm di tout moun sa ki nan pouvwa yo la, tout te nan konspirasyon. Yo te asasinen Jovenel Moïse. Eske se vre? M pa konnen. Men li menm li di l. Li gen kouraj kanbe menm. E m felisite li. Ke w rele l bandi, ke w pa rele l bandi, si l bandi se nou ki fè l bandi. Se nou ki pa ba l ankadreman. Lè w wè Vitelòm, se yon nèg ki prepare. M pa p vin fè bagay pwopagann pou Vitelòm. Se nou ki sèvi avè l lan. Nou ki te ka sèvi avè l otreman. Nou gen lajan, nou gen pouvwa nan men nou, nou pou fè l dè pwomès. Enben, nou twonpe l menm jan nou twonpe anpil etidyan nan peyi an lè nou fè l kwè Jovenel se te mantè. Lè nou te fè l kwè Jovenel pa t ap reyalize anyen. Kiyès ki reyalize yon baraj nan menm vizyon a baraj Felix nan peyi an? Menm baraj Felix pa t reyalize pou yon sèl rejim. Li te kòmanse depi okipasyon amerikèn. Li pase pa Estime. Li tonbe Magloire. Li pran François Duvalier. Li pran Jean Claude pou l bay 54 megawat. e pou l ka pwoteje plèn Latibonit la. Jovenel Moïse fè baraj Mayon pou l pwoteje plèn Malfety, Kwakou, Garat. Pou l pwoteje e moun yo chak fwa gen peryòd plivyez, enben, moun nan zòn sa e galta yo te konn monte, yo pèdi tout rekòlt yo. Jodi an yo do nan lapli tankou nan sechrès. Yap fè jaden. Jovenel kiyès ki te mete se te okipasyon amerikèn ki te fè nou met 54 megawat sou rezo nou an Jovenel Moïse pou kont li de okipasyon amerikèn a Jean Claude Duvalier Jovenel pou kont li met 60 megawat nou tèlman mesken nou pa vle mete l an sèvis sou pretèks e li boule gaz men mande 30 megawat ki pa wè. Nou gen kontra avèl la konbyen kòb sa koute nou? Kantite gaz nou tap achte mande si 60 megawat se pa 30 megawat non yon gwo machin toujou boule gaz men konbyen megawat lap bay 60 megawat kouran an se gratis li ye non e nou mèt pou menm vann nou paka vann li vwa pou nou ta pwodwi 60 megawat. Donk, lè w vin yon moun konsa ki arive vin fè tout bagay sa yo nan yon swat e ki moun? A la jan trezò pitit la, nou pa janm fè yon ti kilomèt wout non. Depi depa de Santral pou ale. Se pa di nou pa ka fè l non. Nou pa ka janm òganize nou pou nou jwenn lajan sa nan trezò piblik pou nou konstwi wout. Se ti patchaj de ni de poul n ap fè. Jovenel twouve de lajan 80 kilomèt wout a ki gen plis de 80 ouvraj ladan l. Ou ka konprann nèg sa. Se sak fè lòtrejou m wè yon minis ap pale pwojè Jovenel yo mal, se triste. Se triste. E kòm se pou yon nèg ki fè jeni sivil, kòm se pou yon nèg ki konn travo piblik, se yon enjenyè mekanik, nou konprann poukisa li reflechi ansi. E minis pandan wap pale de sa, e jodia nap pale de reyalizasyon prezidan Jovenel Moïse, nou wè. yo yo kanpe, èske se pwoblèm mwayen finansè oubyen se volonte ki pa genyen ki fè yo pa kontinye? E jodi a nou konnen Ousmon Kwadèz vini minis TPTC e gen anpil wout ki te kòmanse ki kanpe, gen anpil lòt reyalizasyon nou konnen sou le plan agrikòl, elektrifikasyon e prezidan an te vrèman aksantye li. Men sa pwoje sa yo kanpe, èske se pwoblèm mwayen ki koz yo kanpe oubyen èske se volonte ki pa genyen bò kote ekip anplas ki la a? Se yo kap jije tranzisyon sa. Volonte m pa okenn volonte ki manifeste pou kontinye travay yo. Mwayen m pa ka di si pa gen mwayen. Sèlman m konnen Jovenel malgre tout manifestasyon ki tap fèt nan lari Pòtoprens tou lè jou, li te jwenn apati de trezò piblik li tap fè sa li tap fè yo. Jodi an, kote lajan sa yo fè, se a yo menm m pa o pouvwa m pa ka konn si gen mwayen. Men yon chòz ki sètèn, nou te wè chak jou te gen manifestasyon. E meyè mwayen kòb antre nan trezò piblik, se la pè dè ri ki pou genyen. La pè dè ri, sètadi pou moun, lajan, la dwann ka travay, pou DGI travay, pou lajan kapab antre nan kès leta. Jodi an, oken pwoblèm pa gen nan la ri a. Donk se pou dwann nan travay, se pou DGI travay, se pou yo gen kòb nan trezò piblik la, pou yo fè kontinye pwojè yo. Men yo pa gen volonte an. Si yo te gen volonte an, poukisa yo pa met 60 megawat la an sèvis? Yo pa kapab. Mwen menm ti wout la, m tap fè, m tap re, non tap renove Pòtoprens. M te menm di nap tap, tra, ministè travo piblik tap renove Pòtoprens. Nou te kòmanse, nou wè kwadilatè lan, ki tout otou de palè, nou wè kisa k te fèt. Pwojè an la, yo te gen, nèg yo vin jwenn, yo vin jwenn 300 milyon de goud nan kès, nan, nan, nan, nan pòs kontab. Sètadi yon kòb yo pa, pa pran anyen ladann. Se pran kòmanse pwojè yo. Yo pat ka kontinye pwojè sa yo. Anvan n ale, pase la nan nan Ri Bouka. M ta renmen nou fè yon zoom sou Ri Bouka pou wè la anndan Pòtoprens, plis de 30 kay nan yon sitiyasyon deplorab. M te kòmanse pwojè sa a. Pwojè sa a la nan travaux publics. Kòmsi yo pa ka jwenn kòb pou yo kontinye l la a. Bon, pral pale de 80 kilomèt wout kote gen 3 ouvraj. ke nou ta pral mete nan nou te gen reyinyon avèk yon seri de moun pou nou ta mete 3 ouvraj sa yo nou ta fè yon bagay miks nou gen pwen yo deja nou ta pral fè mizanplas lan etandone travo piblik pa gen moun ki gen twò grand konpetans nan nan nan mizanplas ouvraj da pon nou ta antann nou avèk yon moun pou nou te peye l e pou nou te fè yon bank miks prive leta pou nou te fè ouvraj sa yo pwen yo la la wi nan nan nan nan nan nan. Direksyon Depatmantal de Lwès, plizyè pa kontinye yo. Non, non genyen pa egzanp Latrani pou te se yon baraj ki Prezidan Jovenel fè, nou fè pou te kapab ogmante pwodiksyon ki nan katye Moren, Gran Pre e Kadouche. Nou te fin a 98 pousan. 2 pousan t rete an materyo yo la. Nou bezwen sèlman 7 milyon de goud. Yo pa ta ka pran 7 milyon de goud sa a nan swa 300 milyon de goud ki. yo vin jwenn nan pou yo peye l, al kesyone li, mande kisa 300 milyon de goud sa a vini, sa nou fè avè l. Sètènman yo pral di kòb la te nan asenisman, yo pral di sa asenisman tradui, li pa konnen li. Pou yo asenisman tradui met kòb nan lari, se isi m wè yo abize mo sa asenisman, asenisman tradui fè wout, asenisman tradui kire kanal, asenisman tradui reyabilite kanal, reyabilite menwòl, asenisman. Tri tradui tou an emo, kreyasyon danplwa tou. Asenisman tradui tou, bale lari an epi peye moun. Men se yon chwa lè w gen ou fè apati de vizyon w, apati de konpetans ou. Donk lè yon moun ap di yo pa, si pa gen lajan ke yo vin eksplike poukisa pa gen lajan, te gen lajan sou Jovenel. Si yo di w lajan, m tande yo di lajan yo pat genyen, e pat gen pwojè, pat gen etid, m ta mande moun nan sa l antann pa etid. Ki sa lè w konn fè etid? Eske sa, ki pwoblèm li wè wout lan genyen? Kòm tout wout ka gen yon malfason. Malfason nan tout konstriksyon non pa Jezi Kri. Se sèl Jezi ki fè yon bagay ki pafè. Enben si gen malfason y ap korije l. Enben ala bon li ta bon pou minis lan ta fè wout pou nou e Gonayiv e Answouj menm si l pa gen pwojè pou l fè l menm jan. Moun Answouj ta kontan pou l fè l konsa. Li ta kontan pou l fè Answouj, Bèdeyèn. Ala kont li pral di mòn chen pa gen plan, mòn chen pa gen etid, enben al di moun, ale wè jan moun mòn chen kontan. Enben ou wè Jovenel la se yon jeni. Si li menm malgre jan nèg yo tap sènen li konsa, jan nèg yo tap fè tout manifestasyon 24 sou 24, anpil lajan tap gaspiye, anpil menas ki tap fèt, li fè tout sa yo, mòn chen la yon kote chak jou moun ap mouri, li arive nan yon laps de tan fè 4 pwen 5 kilomèt ladann. Epi lè konsa nou tap prèske fè menm 15 a 20 kilomèt wout wi, moun an te rele li Bèdeyèn a Bonbad, Bonbad a Mòt Sen Nikola. Nou te gen nou ta pral fè Jan Rabèl avèk Pòdepè. Materyèl yo la, materyo yo la. Kounye a ou pral di kote nou jwenn lajan, enben minis finans lan la wi. Non pa se pa, bon, domaj nèg yo pa ko ka jwenn pou yo di se lajan dwòg. Yo te ka di sa wi. Yo te ka di se pa lajan leta, nou jwenn lajan yon kote. Donk sa yo pa ka di l, puiske moun yo ta di l yo, tout kòb yo la, lè yo rive nan direksyon depatmantal yo, se la yo te konn voye kòb yo travay. Sèlman, kòb yo te byen kontwole. Non gen izin asfalt la, non gen gravèl ki la. Gravèl yo se materyèl ki fè tout tip de gravye yo, tout tip de sab yo. Non gen asfalt la apati de BMPAG. Enben, lajan pou nou. E rivyè yo la, se nou k jere rivyè yo. Se nan rivyè yo n al pran materyo pou nou fè zewo trant en sen, nou fè sis douz, nou fè douz vensen, nou fè zewo sis se avi sab lan. Enben, nou fè materyo vilgèman yo rele asfalt, men an reyalite yo rele l beton bitumine. Oubyen BP, B pou beton, lòt B an pou bitum. Se yon beton ki fèt avèk asfalt ke yo rele bitum. Gen beton ki fèt a siman ke yo rele beton idwolik. Enben, materyèl sa yo nou kite yo la a. Poukisa yo pa. Poukisa Bando, materyèl yo la a? Te gen asfalt la? Pa bliye non, sèlman gaz pou nèg yo achte nan 300 milyon de goud la, ou pa t ka pran non. Se pa asenisman li ye. Lè w fè apezman, ou pa vle lè l gen apezman se moun pòv ou bay li non. Alpes mwen se di ou met lajan an sikilasyon pou apeze moun yo pou gen lajan kouri. Sètènman pou moun ou met yon minimòm kòb tou pou moun ki pa gen gwo anplwa yo. Donk nèg yo pa fè anyen pou yo jistifye enkapasite yo, inyorans yo, mank de volonte yo. Enben yo di tout tenten yo a se Jovenel pou yo choute sou li. Se yon wont pou Jovenel fè sa yo Jovenel arive fè avèk lajan trezò piblik. On pon nan lè zangle 210 mèt wi. Sa pa ko janm fèt non nan peyi a. Kote kòb sa a soti? Se kontra pat gen on kontra, al mande, al nan travo piblik, fè pran liv lan, bon li pat gen kontra epi kontra a pase pase nan nan CNMP, li pase nan kou sipèryè dè kont pat gen kontra. Kòman yo fè fè? Pat gen kontra pou 60 megawat lan? 60 megawat lan ki pase ki yo te manke asasine nan kou sipèryè dè kont. Polyan yo di m vin rale zam pou m tiye moun, sa fè le tour du monde, okenn eksplikasyon pa bay a popilasyon an. Yo pran yon moun ki vle travay pou bay pèp la kouran, yo vewouye pou nou pa bay sistèm nan pou nou pa ba li, lè met gason sou menm antre lôt bò an paske il etè kesyon pou yo te pran yonn nan dokiman yo, depi yonn nan dokiman yo sòti, pwojè a te a elimine. Lè m gen antèn mwen ki di m sa, m di m prale, mwen kanpe bò machin lan pou m asire m tout bagay yo antre nan kou siveyè dèkont. Moun kou siveyè dèkont vin pran m di yo tèlman anvi wè m. M al salye yo, m wè l, m sòti. On lòt moman, konplo te mare menm avèk moun an, bon konplo a mare menm avèk pwòp moun anndan gouvènman an. Se la vre oubyen yo te ba yo te klè la? Moun anndan gouvènman an, se moun anndan gouvènman an ki rele prezidan kou siveyè dèkont lan. Yo di menadè vin la pa kite m soti. Ou konprann sa? Ou konprann sa? Donk, e, e, e, e, vwala. Alò, pou yon moun konsa, pou w ap pale de li mal. Ala, nou ta byen kontan, peyi a pa ta kontan, pou pa, menm si pa gen etid pon, yon lòt pon, e, e, rivyè Tenèb, gon pon ki la, ki, m kwè, 120 mèt. 80 ou 120 mèt e m ta kontan e pou yo fè li la e e e ma wouj e e e e jan rabèl pou nou te pou nou te lò soti e jan rabèl lò soti e manche ni pou la di pou vin e jan rabèl te gonpon la men m ta remen pou m se li pat li pat di e ki di fè li. Ba l lè chinwa yo oubyen ameriken bay fè li. Depi se kòb trezò piblik la, sèvi avè l. Sètènman m ap di moun yo, lè w pa vin travay, ou trè konfòtab. Tout kòb ki vini ou voye nan asenisman. Ou gaspiye li epi ou di se lajan yo lajan ki gen an, lajan de fonksyònman. Lajan de fonksyònman. Osi peti l ye, minis finans la ap met lajan de envestisman. Se a ou menm de fè vòtre chwa. Eske chwa w fè a se yon chwa ideyal?

E baraj la ta ni an, kite m fini l. Ansanm de mikwo rezo yo ki t ap fè kouran gen kouran nan tout komin nan peyi an, kite m trete pou mwen kote li ye avèk yo. Kite m rele moun ki te okipe l de ekip bagay sa yo, kite nou wè kòman pou nou fè l avanse. Kòman tou pou m al diskite avèk minis finans pou m di ki sa w gen nan dyakout ou pou ministè travo piblik pou ansanm de pwojè sa yo. Minis, e. Nou kapab di, E ou fè anpil reyalizasyon anndan peyi a. Men jodi a, ki sa n te kapab di w? Ki reyalizasyon jodi a ki te kòmanse e ki kanpe, ki pa fini? Sa vrèman rann nou tris, sa vrèman rann nou chagren, paske gen yon tèl reyalizasyon ou menm ou te vle fini ou wè jodi a ki kanpe e ou wè popilasyon ap soufri pou li. Èske ou kapab enimere youn nan reyalizasyon sa yo ke ou te kòmanse wè ki pa fini jodi a e ou wè gouvènman ki la pa gen volonte pou l ta fini? Salomon m mande w pral ba yon live nan ri bouka la son wont pou mwen la nan ri bouka nan bwa patat la bò bò tag kote tag market te ye anfas la al gade l non te gen e centre ville la non tap renove pòwprens non m te kite kòb m te kite materyo yo pa kite anpil. Mwen te gen bò teyat nasyonal la. Mwen te gen gon tablo la ki te fè m mal tout tan. M di jounen m ta on bagay fò m rezoud li. M vini. Materyo yo la nan DDO. Tout materyo yo la. Sètènman, te gon pwoblèm anraje. M t ap eseye wè kòman pou trete avèk jèn nan zòn nan pou kreye anplwa pou yo, pou te rezoud li. Anyen pa fèt. Te gon travay m t ap fè nan Jeral Batay. Materyo yo la. Anyen pa fèt. La Tannerie fini a 98 pousan, anyen pa fèt. Non te gen Plèn Mari Barou. Plèn Mari Barou se yonn nan kote ki ka bay diri plis ke Latibonit, plis ke Tòbèk, plis ke Malpeti. Plèn Mari Barou te awoze pa Rivyè Jasa, Rivyè Kanari, Rivyè Lamatri. Mwen pa konn ki rezon rivyè sa yo vin seche. Depi lè an e plèn Maribawou pèdi valè l. Jovenel bezwen revalorize plèn Maribawou. Plèn Maribawou twouve l nan nòdwès Wanament, nòdès Wanament. Li limitròf a Repiblik Dominikèn. Non gen plis kantite tè ke Repiblik Dominikani. Non gen pi bon tè ke Repiblik Dominikani. Enben, alòske Repiblik Dominikani ap pran pakèt manje tout travayè nou yo ki te konn travay nan plèn Maribawou an, tout ap travay Repiblik Dominikèn, Prezidan Jovenel vin wè nesesite pou l revalorize plèn nan. Te genyen yon priz n ap pran sou rivyè Masak pou nou te kapab irige plèn Maribawou. Nou fini l a katreven pousan. 80 pousan et non non finin 100 pousan fouye li men nap e masone l fouy lan totalman fini rivye nan rivyè a selman nou pako pèse l pou l ka kite moun yo travay masone an fini a 80 pousan e menm plis ke 80 pousan poukisa l pa kontinye pou revalorize plèn maribawou. Nou te kòmanse barade a, deplase rivyè a lan, piske sa bay moun vil Baradè lan depi peryòd plivyez, Baradè a toujou inonde. Li revi avèk dirijan yo pou nou wè pwoblèm nan, depi pli de 40 an Baradè ap soufri sa, pou nou tranche. Prezidan Jovenel reyalize travay sa a 75 pousan, 80 pousan. Travay sou kanpe, poukisa? Materyèl yo la, se te 2 bouldozè. Nou gen ase materyèl nan peyi a pou nou kontinye travay. Gen 2 bouldozè demè ki ta fè travay la. Li sifi nèg yo gen kabiran, sètadi lajan pou kontinye travay sa yo. Kafou Jòf Pòdepè, li fini a 80, 85 pousan, 80 kilomèt pou la premyè fwa de 86 a no jou yon prezidan avèk lajan trezò piblik la deside fè 80 kilomèt yo. Ekip ki o pouvwa la jodia nan travo piblik telman pa konn sa yo ap di, yo di travo piblik pa nan fè wout, se bid a bank mondyal, map di yo, bid pa fè wout, bank mondyal pa fè wout, fer pa fè wout, yo finanse wout, kòm se peyi pòv nou ye, yo diw men ti sa yo met nan kwi ou fè wout avèl, e ou fè wout la avèl, epa yo met fèl pou ou, men si w gen kòb nan trezò piblik ou, se ou met fè afè ou. Nou tèlman pa konprann anyen nan anyen, li vin yon tralodri kote li inyore totalman, li vin ap fè yo kontinye pale peyi an mal. Donk pou ki sa yo pa kontinye? Men, minis, e nou kapab di, nou leve nou vin matisan, chak minis ki pase, yo kòmsi bon pwoblèm matisan. Men jodi a nou wè bagay la vin agrave, nou pa pale pwoblèm ensekirite, n ap pale pwoblèm wout lan, enfrastrikti an, li pa janm fèt. Èske sa pa t nan plan ou? Ki rezon ki fè jodi a matisan? E sò pou ko touche l, volontè gen pou touche, ki rezon ki fè e Matisan e yon kapab viv sou katran pò la, li pa t manyen jan ta dwe manyen? Trè byen Salomon, trè bòn kesyon. M ap fè m m pwofite kesyon sa a pou m enfòme tout moun de yon reyalite ke yo pa konnen. Imedyatman yon enstans entènasyonal pran sou responsablite l pou l finanse yon wout, Ou pa ka manyen l ankò. Sa mwen di l. Poukisa ou pa ka manyen l? Gouvènè enstitisyon sa yo nan peyi Dayiti se Ministè Finans. Moun ki pou met kòb nan bidjè a pou ou se Ministè Finans. Dè ke l konnen enstitisyon sa yo ap finanse wout lan, pa egzanp, bid ap finanse wout nasyonal nimewo 2 an de Rue Pavée, Jiska rive e greche m kwè. Enben, se la a wi yo fè w kriye. Depi li fin di w l ap finanse l lan, menm si wout la nan yon eta pite, deplorab, pèp mèt ap kraze brize, tank yo pa ba w kòb lan, ou ap ret la a tankou timoun piti. Tankou restavèg, w ap tann yo, w ap tann yo. Vwala poukwa mwen di konpòtman enstans entènasyonal yo kreye twòp konfli, kreye twòp soulèvman anndan peyi a. Konpòtman yo. Sètadi kwa? Si w ap fè wout nan Bouyon, ou gen kòb la la, ou kòmanse. Depi ki dat ou konnen wout Nasyonal nimewo 1 an nou te pale wout nasyonal nimewo 2 an de bò ri pave a gresye bid ap finanse l pou nou si vil ap finanse l pou nou tank nou pa ka manyen l 1 pou nou manyen l fòk gen kòb lan ki moun ki pou mete kòb la pou manyen l ministè finans ki moun ki konnen s e wout sa gentan gen kòb pou li ministè finans ki lè ministè finans ap fè l ou pa konnen lè l vle jan l vle se sa wi pwoblèm nan. Yon ti peyi pòv. Bon se lè se Q wap tann. E se sak fè m non di èd o devlopman li kreye plis pwoblèm anndan yon peyi ke li bay posiblite pou avanse. E depi nou konstate l depi 86 a no jou yo vin nan yon lojik èd o devlopman pou devlope. 86 a no jou sa fè konbyen tan? 30 season? 30 season. Ki pwa ou fè? Ou ale pi devan ou byen ou vin pi ba? Ou vin pi ba. Pase si nou te nan peryòd Jean Claude Duvalier a 86 la, nou tap nan bon bagay wi. Si nou te gade, nou te wè se menm peryòd Jean Claude Duvalier a nou ye, nou tap di peyi a bon. Enben, lè peryòd Duvalier a pat gen èd o devlopman non? Non. Te gen apui vrèman wi, apui bidjetè, men pat gen èd o devlopman. Jodi a ou wè kisa nou fè. Enben, si te trezò piblik lan, lajan trezò piblik lan nou tap fè, nou te kòmanse l lontan. Nou tap fè l, nou tap gentan fè l. Wout nasyonal nimewo 1, de Dèlma a Kanaran, depi 2 zan anvan m vini yo di yap fè l. Lè m vini yap fè l. M fè entèvyou ke wout sa pral fè. Jiskaprezan nad marinad. Kafou Dufort a Jacmel depi m vini depi avan m minis l ap fèt m ma ale l pa fèt jodi an l pa fèt Nad Marinad ou pral di minis la minis Nadeau ap pale la misye pat fè yo enben mwen di yo si w vle konprann ou ka konprann si w pa vle konprann bon al chèche yon moun k fon kou pou ou depi Rout sa sou finansman on enstitisyon entènasyonal enben yo fè nou kriye lè yo vle, yo fè nou ri lè yo vle. Si yo vle kòmanse l demen y ap kòmanse l. Si yo vle kòmanse l aprè katran ankò y ap kòmanse l. Se lè sa l ap kòmanse l e w ap wè manifestasyon vit ap kraze, tout bagay ap fèt, moun ap pèdi vi yo, li p ap janm kòmanse paske pou minis lan kòmanse l fò l gen kòb pou li. Se pa sa sèlman m pral pran. An nou pran Ènrik ankò. Moun okap kap gade video sa enben se pa kounye an wout sa komanse li gen depi 11 ans wout la komanse enstans entènasyonal yo kanpe li ou pa gen anyen pou di se yon mandyan ou ye se yon èd yo te bay ou mandyan ou rive yon kote yo kanpe yo kanpe. Men ou pral di pou se pou kisa se peyi jovenel, jovenel malpwòp pou kisa la lap pase wout la pou lal okap li pa fèl paske wout la lap finanse pa bid, bid kanpel tann moun ki pa konnen lap di konsa enben ee se restavèk nou ye sou yo gentan gen kontra a ou retire kontra nan menl ap gon pwosè entènasyonal ou pral gon pakèt kòb wap depanse sa di gon seri de pwoblèm vwala poukwa lè wap pote chanjman lè wap pote refòm anndan yon peyi. Gen deba ki pou fèt anndan inivèsite yo, anndan administrasyon yo, apati de laprès pou moun konprann reyalite yo. Se lè sa a tou ou ka fè yon pa vè lavan. Jodi an moun yo konnen non pa fè wout sa a, se l ap finanse pa vit, tanke l pa met kòb la atè pou l kòmanse l pa ka kòmanse. Ok. E Minis nap pran dènye pwen sa ki se nou konnen komemorasyon pre asasina Prezidan Jovenel Moïse e premye anivèsè a, nou konnen gen gwoup 100 pou 100 dyaspora e yo menm bò kote pa yo ki gen de mouvman ke yo menm ki konte fè e sitou an Ayiti, m konnen ou fè pati ekip sa, li gen Beata Prospère, li gen ou menm Minis Nader e tandòt lòt moun ankò ki nan komite sa. Nou vle fè yon aktivite a pati de 7 jiyè. Men aktivite sa a, ki sa nou gen nan kontni an, nan meni an, e pou 7 jiyè? Èske se manifestasyon? Èske nou konnen yon jounen rele de priyè? Ki sa k ap genyen jounen e e ki kote dirèkteman l ap fèt e e jou 7 jiyè sa a? Bon e anpil bagay ap fèt jounen 7 jiyè a. Fò m di ou gon yon jimlaj, yon maryaj ki fèt ant 100 pousan dyaspora e. Ami Jomo, lè jo vide lyen famiy prezidan an notamman premye dam nan pou nou fè diferant aktivite nan peyi a. Men anvan m ale pi lwen, nou mete nou dakò san pou san dyaspo dabò e premye dam nan Martine Moise san pou san dyaspora ami Jomo lè jo vne lyen nou tout mete nou dakò pou seremoni ofisyèl lan. fèt nan mozole prezidan Jovenel lan. Lè Jovenel te vivan li te konn nan mache al jwenn tout moun, jodi an nou mache al jwenn li. Sa pa anlve kantite manifestasyon k ap fèt atravè peyi an, notamman nan Pòtoprens. Nan Pòtoprens, manifestasyon ap kòmanse rasanble depi sou Jòn Mas, yo pral tout moun pwen santral lan se pon rezistans lan. N ap fè wout Dèlma la, n ap ale Petyonvil. Lè nou rive Petyonvil, nou pral fè peleren pou nou depoze jèb de flè sou kote yo te asasine lidè a. Non, n ap retounen, n ap fè Panamerikèn nan pou n al nan pye Papa Desalin pou nou mande Papa Desalin sa k pase Ayisyen sa jodi yo. Pou ki Ayisyen jodi a osi lach? Pou ki nou vin gen plis esklav domestik ke esklav rebèl? Pouki, menm jan li menm esklav domestik an 1803 te kite esklav domestik yo pase nan kan esklav rebèl yo, pouki yo pa ka fè menm bagay la jodi a? Ou pral pale a papa Desalin. Sètènman ap gen plizyè mès. Ami Jomo ap fè mès nan 3 gran vil, nan lwès, nan sid, nan Grandans. Donk, e nan lwès n ap fè l Sent Terèz, n ap fè l Sen Lwi ak Frans, n ap fè l ki kote sa ankò, toutalè, Kato. 2 ou 3 lòt kote yo. E men mès ofisyèl la, l ap fèt nan Mozole a. Ap gen mès nan Twou Di Nò tou, ap gen mès nan Nòdwès. Ap gen manifestasyon patou nan peyi a, nan tout seksyon riral yo. Tout moun ki santi yo choke de asasina krapile sa a, tout moun ki santi yo revòlte de sa k pase a, menm lè yo pa t ka konprann, Jovenel jodi ou vin konprann nan jou sa pran lari pou manifeste mekontantman ou si ou paka fè anyen bat tenèb kote ou ye an pa ret lakay ou menm si nan deyò nan ri lakay ou a sòti pou montre moun yo se tròp atò nou fè ayiti pase tròp mizè nou planifye pwograme mizè ayiti tròp tròp tròp poukisa prezidan Jovenel di depi yon moun vini pou l chanje peyi sa. Se asasinay, se prizon, se egzil. Poukisa? Epi nou menm ankò k ap di Ayiti pa ka dirije tèt yo. Se pa posib. Men, minis, nou konnen gen anpil moun ki swadizan k ap mande jistis pou Jovenel Moïse. Se yo pran l kòm yon chwal batay pou fè kanpay politik yo. E genyen tou yo sot yo fè kòb ansanm avèk yo e avèk avèk e jistis la pou Jovenel Moïse la. E nou kapab di e 7 jiyè a se tout moun ta swiv pou e lari pa rapò avèk krim transnasyonal sa. Men bò kote pa nou èske nou pa trè veyatif, nou pa trè pridan e pa rapò avèk pou nou konnen an ki dizèvele kap prepare kò yo la pou fè yo wè pou yo parèt tèt yo men nou konnen se kesyon kanpay kap regle menm. Gen se de malfèktè pèp la konnen yo deja. Tout moun kap fè kanpay pèp la yo wè yo deja. Moun kap konseye jistis prezidan Jovenel. Jistis jiridik lan. Sètadi pou 59 yèm prezidan an pa asasinen menm jan. Pou nenpòt ti peyizan ki entèlijan, ki fòme, ke pèp la chwazi pou yon dire de manda. pou l ka fè dwe defann tè a. Men sitou jistis sosyal la. Jistis sosyal la, se sa nou sot di la yo. Fè baraj Latami an fini. Mete an sèvis 60 megawat Prezidan Jovenel te finalize an gaz dizèl epi gaz natirèl lan trete avèk Jeneral Elektrik pou yo vin finalize l. Gen tout jan ou ka fèl rantre se leta yo ye e mete an sèvis 8 megawat e nòdwès la mete an sèvis 10 pwen 8 megawat sent filomèn nan finalize 80 kilomèt wout kafou jòf pòdepè an. Sa jistis sosyal sa. Sètadi se li, se baraj li yo k ap pèmèt agrikilti peyizan an devlope. Se wout yo k ap pèmèt lè l fin fè rekòlt li pou l al vann li. Se se wout yo k ap fè moun Answouj sispann pran ti kannòt. Pou yo rive vin vann sèl la Pòtoprens, e se nan lame a pou yo fè twalèt yo, se nan lame a pou yo jete tout tenten ladan l, se nan lame a gran nèg yo tou pral benyen. Donk, se si ou arive fè tout bagay sa yo, pèp la jwenn travay, jistis tou pou refòm y ap pale nan administrasyon piblik lan, pou yo kanpe l, paske se refòm degrenngòch sa a, ki anpeche jenès la jwenn travay. Se refòm degrenngòch sa ki fè moun ki anndan ministè yo pa ka fè anyen anndan ministè yo. Yo pa gen kouraj oubyen yo pa gen konpetans pou yo wè l. Si yo gen konpetans, yo pa gen kouraj pou yo di l. Si yo gen kouraj, yo pa gen konpetans pou yo wè l. Enben, si ou konstate ou antre nan yon ministè, ou pa ka travay, ou pa ka kreye anplwa, ou pa ka fè anyen, ou ret ladan l, di m ki non ou. Ki non pou yo ba ou. Donk se tout sa yo nou mande jistis sosyal la. Paske Ayiti kanmenm se yon peyi. Nou pa oblije al an Repiblik Dominikèn pou Ayisyen wè kòman moun travay. Non li pa posib. Non li pa posib. Se vrèman fò m pa konnen kiyès k ap mennen Ayiti, k ap drennen Ayiti sa yo. Met minis ou kapab redi nou ki kote kap gen aktivite jou 7 jiyè a ki depatman ki kote pou moun yo kapab konnen e chak moun ki nan depatman yo koman yo kapab rasanble pou al lakay pa yo. E seremoni ofisyèl la m di l deja an tèm de mès se mozole e prezidan Jovenel la e nan nò men ap genyen manifestasyon nan tout grand vil yo pòtoprens mwen di w sa deja lap kòmanse depi sou channmas Pou l rive nan Pon Rezistans pou l fè pakou la. E nan Sid, l ap kòmanse nan vil la. Grandans menm bagay. E Gonayiv menm bagay. Gonayiv ekip e Badle, Boudjou yo menm k ap òganize yon seri de aktivite. Patou nan peyi a. E chak jou n ap planifye avèk yo kisa k ap fèt. Pa bliye malfektè san fwa ni lwa. Bon si malfektè pa pè. pral asasina yon prezidan nan fonksyon. Se pa nou menm ki pral fè manifestasyon, yo pap planifye me bay meskrenri yo pou yo anpeche l, paske se de esklav domestik yo ye. Se di yo di yo sa pou yo fè, y ap fè l, piske yo ba yo ti avantaj. Yo gwo chèf, yo gen machin a sirèn, yo gen yo byen touche, yo fè yo al vizite gwo chèf deta, enben yo santi yo konfòtab. Jodi a, yo te gen dwa e pa t konprann Kòmandè Lieutenant de la colonie yo pat konprann esklav yo tap pase mizè a se pa blan yo ki tap maltrete yo se te esklav parèy yo ki tap maltrete yo men yon diferans ki gen a esklav sa yo m diw yo te pran konsyans esklav Demesne yo te menm anpwazone sèten vagabon blan èske m dakò avèm se pa kesyon sa sa vle di te gen moun ki pat dakò avèk yo tap maltrete e. e esklav parèy yo, e afriken parèy yo yo t al chèche nan peyi yo. Jodi an tou gen moun ki ap pran konsyans. Ou pa pran, ou pa panse ti mesye zam se yo k ap fè dega la, ki anpeche moun pase e matisan an, se pa esklav domestik yo fè y ap fè. Yo bay, yo fè yo kwè yo gen lajan, yo, y ap jwi lajan an. Vitelòm se pa esklav domestik yo fè l fè. Tandot gen anpil Vitelòm kòmanse pran konsyans. Tank yo t ap pran konsyans yon jou pou yo di, Bon, m pa pral pi lwen, m depoze zam yo. Epi yo denonse tout moun ki te ba yo zam nan. Yon jou sa ap fèt wi. Jou an pa twò lwen. Men, men esprim fini nèt e nou wè dyaspora a, anpil moun nan dyaspora a yo menm, e jan w di, w ap poze tèt ou kesyon, èske Jovenel Moïse mouri vre, prezidan regrete memwa l? Men. Diaspora yo menm yo plis ap pale olye de jistis yo menm yap pale de vanjans pou Jovenel Moïse bò kote pa yo se vanjans yo menm yap mande yo menm yo menm yo reve wè on jou.
E map felisite san pou san diaspora a kap travay sitou madam Beata, Nathalie, Erlande e Garry e tan dot moun afè bon TV e Jimmy epi tan dot ankò. E pa bliye si pa gen jistis ap gen vanjans. Pa janm bliye sa. Pou evite vanjans fò bay jistis. E vanjans lan pa konn kilè lap eklate. Sak fè te gen vanjans lakrèt a pyè ou e vètyè a se paske kolon blan yo tap maltrete esklav yo. Sak fè jodia ka gen vanjans paske. Esklav domestik yo ap maltrete esklav rebèl yo. Ou menm son esklav rebèl ou ye la a jodi a. Ou pa dakò sa kap fèt yo. Men ou pa gen fòs pou di moun yo non. Enben, esklav rebèl yo, sèten ki pat kapab yo te pran mòn pou yo. Jodi a nou pa pran mòn, men nou kache. Anpil moun pa ka sot lakay yo. Enben, aprann sa. Si gen vanjans, se fòt yo. Se pa fòt mwen. Non menm nan mande jistis. Si pa gen jistis, to ou ta, to ou ta ap gen vanjans. E pi chak jou ki pase, moun yo ap renmen Jovenel bokou plis. Y ap deteste esklav domestik yo bokou plis.
Mèsi minis, e jan ke nou tande a minis lan li konkli konsa, si pa gen vanjans, si pa gen jistis ap gen vanjans, e si gen vanjans se paske pa gen jistis. Minis lan se t on plezi e pou nou te ansanm avèk ou e chanèl moun afè bon TV te deplase pou nou te n fè on ti koze sou kesyon komemorasyon premye anivèsè asasina prezidan Jovenel Moïse minis se t on plezi pou nou te ansanm avèk ou. Mèsi Salomon, mèsi Jimmy, mèsi tout entènot yo ki tap tande m la a. Mwen mande tout moun, mèsi 100 pou 100 dyaspora kap sòti deyò, non pa di sa a, e pa sèlman. An Ayiti ap gen manifestasyon, ap gen manifestasyon nan anpil peyi Etazini, Kanada, Lafrans e e nan lòt il yo tou ap gen manifestasyon. Mèsi Madam Beata, nou di tout moun ki choke, tout moun ki revòlte de ak sa nèg yo fè an Ayiti a, de asasine peyi sa a. pran lari 7 jiyè ki pral vini an. Se pa paske w renmen Jovenel. Non. Paske nèg yo poze yon pou, yon ak ki plonje peyi an dan lobskirite pi mal kavan. Se moman pou w di nèg la, menm si nèg la te zanmi w, pou w di nèg la, mwen pa dakò ak nou poze a. Mwen pa dakò sa ki fèt la. Mwen ta di moun yo, bay jistis pou evite vanjans. Mèsi minis e mwen remèsye Laurent Sony ki te ansanm avèk nou an kameramann nou ki tap filme nou e nou di tout moun mèsi anpil e nou di moun yo rete branche enpe pita nou ap vini avèk plis detay nan emisyon kap genyen sou chanèl moun afè bon TV pa bliye pataje emisyon e abòne avèk chanèl moun afè bon TV atravè Facebook e atravè YouTube mèsi tout moun nap pale enpe pita pou yon lòt edisyon nouvèl nou te gen yon ti koze avèk minis e minis Nader ansyen minis travaux publics babay.